Paul koman eske mpa la Paul. Video sa gen yon bèl leson ladann zanmim pa ale gadel jis nan fen e pandan wap gade pa bliye like kòmante epi pataje se sèl fason wap sipòte travay la.
Men cheri ou leve ou ta ou ta leve m tou men ou manke fè m pèdi lè match la wi. Frè m konnen w fatige m te gentan ap repoze w e sak fè m pap leve wi. Fatige ou konnen gen bagay sa bon okontrè ah m pap ka rete non Kòman sa? Paske fòk mwen rive nan baz la depi aprè m pa wè nèg yo e ou konnen e koup di mond fò n al pale fò m al fè tripotay sitou fanatik e lòt ekip la ekip

Chak jou m ansanm avè w, m al travay, m antre se ou m vin jwenn, n ap dòmi ansanm. Donk m di w jodi a, m pral nan baz pou m al fè yon ti pale avèk de twa zanmi, ou di non men cheri m pa konprann poukisa ou pa di. Nou te ka pase jounen ansanm avè m Manno. Men n pa toujou ansanm? Wi n toujou ansanm men ou ka pase yon jounen ansanm avè m fè m plezi antanke madanm ou. Kisa ou bezwen? O final kisa ou bezwen? M renmen w bezwen ou byen m pa konnen paske chak jou m al travay m antre tout sa w bezwen nan kay a la w jwenn li men kounya la pou m rive kot de twa patnè m on dirè w anvi prive m de yo m pa konprann o final di m sa k nan tèt ou. Kòman sa k nan tèt mwen Mandou se pa madanm ou m ye ou pa ka fè m plezi ou pa sou joune ansanm avè m zanmi w yo pi enpòtan ke mwen.

Waw la ou komanse pale trop nan tet mwen la sim okipew wap fem fe suk wap fem fe tansyon epi m pa gen tan poum pale ak pam. Ret lakay ou, ret chita lakay ou, donk fè sa ou konnen an, mwen antouka m nan baz la, m pa nèg yo deyò a ok.

Yo, ou konn sa k gen? E patnè m ou ye, m pa ka goumen avè w, m pa ka bat ou, nou pa ka nan kont. Men, pa di m, depi m vin la ankò, ou pa pale m de bagay madanm sa a menm, menm, menm! O, m ap toujou pale. Tande, ban m lapè m! M ap toujou pale w bagay madanm, monchè. E m ou te voye w al pran fanm ata gaz pou mwen? Voye madanm ou, monchè. Voye madanm ou menm, moun ap dòmi nan ka avè w, leve nan ka avè w, l pa madanm ou.

Map kontinye wout lan sanm avèw. Pa gen pwoblèm non. Yon bèl moun tankouw ou pa pè pou mache nan lari a pou kont ou, yo pa vòlèw? Mwen m tèlman pa vle yo vòlèw, wèm gentan kouri vin bouche plas la. Kenbe la, bebe mye?
Non cheri, yon bèl moun tankouw m ka fè yon bebe pou mwen. Imajine sim vin gen yon, yon moun tankouw sim ta vin gen yon, m pa tap kite w mache nan lari a menm pou kont ou. Gen yon sèl tout kote wap fè.

Non m panse m pa konprann ou just di pou moun ta mande w te nan kay avèm deja petèt ou gen dwa gen yon bagay pwofon ou konn de mwen m pa wè sa w ap di a lwen de la wi. Ou konnen trè byen madanm ou t zanmi m pa vre si pou ta mande m nimewo telefòn mwen se sof si pou ta mande m pou madanm ou bon li nan kay ansanm avè w m pa wè poukisa ou bezwen nimewo telefòn mwen. M twouve sa trè biza. Anfèt, sa k fè m te kanpe lè w te rele m nan, m panse Sado t ap salye m. Bon, kòm m wè w sou yon lòt pawòl, donk sa w ap di m nan pa enterese m, m prale epi m ap kite w. Non men m pa vle rete sou mo sa bagay madanm. M pa. M ta renmen w ban m plis esplikasyon. An n pale. Gen dwa yon. M pa konnen sou ki sa w kanpe. Si w gen yon bagay w ap di m, yo, m panse n ap gen plis tan pou di m li. M ap gen tan, plis tan tou.

Ey an pasan vin non Koman pot madanm ou Kès ki madanm mwen an pasan wi Non la m vle vire bagay yo Kès ki madanm mwen Kès ki madanm ou serye Non non petèt non petèt si w konnen m otan konsa di m kès ki madanm mwen lè sa ma wè ou plis ou plis koyeran ou plis reyalis nan sa w ap di a Ou konn yon bagay lè m konn ap gade w nan lari m panse w t on moun serye wi Si mwen jounen jodi a lè w ka kanpe ou mande m ki madanm franchman ou fè m desi de ou. Donk si jan w ye a e konsa w ap kontinye m ap oblije pot menm ti plen pou ou. Yes.
Menmsi m ap oblije pot menm ti plen pou ou.
Wè w fenk di yon bagay la w atire atansyon m. Ou wè dosye sa? Ann klo l la tande. Tande sa m di w la? Ann klo dosye sa la nèt fini.

Map fout kite kay ou pou ou lè lèl pou tou aprel dèyè m konnen ou pa isit nan lè la.

Ah mesye m'panse m te gen zanmi menn Zanmi e nan bon tan ak move tan menn E nan bon tan an nou lè so la poul
M'panse te gen zanmi a Nou fout ale n ale mesye Dayè e pa nou k ta viv avm nan e pa nou k konnen n Ki bagay nap vin fèm la moral nap bagay a. Bon e paske m bon patnè ki fè m te ret sou nou. Dayè m plen zanmi nan travay mwen tout kote m pase gen nèg kap fè stil sou mwen pou tèt yon vye fanm menm ah. Yo freo sa k gen la menm? Rose baz. Ou wè Steve? Kisa? Nou pa al travay? Sa k pase? Non men yo te ban m konje apre 2 jou pou m te tounen. Mwen pa nan travay la ankò. Ki moun yo retire? Ou pa wè non m tou yo kòmsi yo retire m nan travay la? Kòmsi sa w di a serye menn? Jan travay difisil nan peyi sa a menn. A menn. Nan tout sa k pa bon la a wi menn. A ok menn n a pale ankò menn a.

E pou tout bagay anfòm. E menm si tout bagay pat anfòm, depi m lanse m yon depo l va senpleman bò kote m, tout bagay anfòm. Cheri, anpalan de sa, ou konnen, kòm m ta di sa, rankont mwen menm ansanm avè w plis ke yon benediksyon pou mwen. Ou konnen ke nèg sa ki te nan vlòt la fè w soufri a, ki ale a, ki fè mwen menm ansanm avè w nou ka ansanm jounen jodi a la. Ou konnen se yon gras ke l ye pou mwen. So. M pa wè pou ki rezon nèg la ta fè w soufri yon si bèl fanm tankou w ki konpreyansiv ki bay lanmou so m santi m plis ke beni so m pap ka ret la ankò so m anvi ofri w plis ke sa toujou so kòm ou te gentan la deja men m prepare pi bèl bagay pou w toujou gen pi bèl sipriz pou w toujou e map fè w kite la nou pral yon lòt kote so ou merite viv yon vi plis ke yon rèn cheri.

Sa vle di map viv m plis kon moun kap viv. Trouve nòmal chan. Wi wi cheri.
Non cheri ou pa bezwen etone w. M te jwenn w nan pozisyon pi mal ke sa m pa tap gen pwoblèm. Dayè m fè w twòp. M fè w ase. M konnen m fè w e m gen konsyans. Ou serye Wandou?
Petèt lè m t ap aji a, m pa t gen yon bagay ki te vin nan tèt mwen, m t ap aji an fou. Men si m wè w la avèk yon moun petèt ki ka konprann ou, ki vle viv avè w, m pa kwè m pa gen pwoblèm pou sa. E dayè, bon lè ou mèt rilaks ou. Sa w tounen vin fè nan kay la?
Non men cheri, ban m di w, m fè w mal men m ap mande w yon chans. Ki bagay chans sa? Aprann sa nan lavi. Wè yon bagay ki bon ou pèdi, ou pap janm rejwenn li ankò. Depi ou rejwenn li se ke li pa bon. Gade, e, mete w deyò la. Ou pa tande m? Wi, mete w deyò. Mete w deyò, ale. Epi bliye ou. Kòman soti nan kay la tou.